Metriz lakay ou e li mande pou ou konpreyansiv, anpil wi, pou w kreye yon staf e pou staf la byen mache. Mwen pa t janm gen ide ni se pa t objektif mwen pou m te vin Sendomeng pou m te kreye yon staf, pou m te kontinye travay. Mwen te gen yon staf Ayiti ki t ap mache trè byen e se te yon gwoup kote tout aktè yo te vrèman gen talan. Travèse nan Repiblik Dominikèn se pa t yon bagay, se pa t yon desizyon ke m te pran ki te fasil. E vini ankò pou m kreye yon staf, pou m ap travay, sa ankò m pa t vrèman panse fè l. Men, tout sa k fèt la m ka di se travay Bondye. Si vrèman, pami nou, gen moun ki te vrèman renmen sinema a e. Gen moun tout rèv yo se te pou yo devni yon aktè, aktris. Malgre nan nivo nou ye an, travay la li fèk kòmanse. Apa de moun kòmsi ki te nan sinema deja, ki fè non yo deja. Pou nou menm ki jèn, lè m di jèn, se moun kòmsi nou fèk kòmanse nan sinema. Travay lan li pa fasil. M toujou ba nou konsèy sa, m toujou di nou ke mwen menm m ap. Mwen rantre nan sinema depi 2010. A vrè di, mwen gen 11 an depi m nan sinema. Like mwen fè, mwen kòmanse vrèman rekoni kòm yon aktris se an 2015. Premye fim mwen ki se La sorcière d'un foyer. Mwen toujou di nou sa, li pa fasil. Chemen sa nou pran li pa fasil. Kote ke n ap viv nan yon peyi ki pa peyi nou, nou. Nou fè anpil sakrifis kòmsi pou nou rive kote nou ye la a ansanm avèk mwen. Men, mwen konnen gen yon moman k ap rive gen nan nou k ap vle abandone, gen nan nou k ap santi nou fatige. Men sèl sa m ka ba nou kòm konsèy, menm si se pa avè m nou kontinye wout lan, si nou renmen sinema vrèman, nou vle fè yon karyè kòmsi pou nou make prezans nou nan sinema, Like fò nou travay e pou premye bagay pou nou mete nan tèt nou se respè nou sipoze respekte tèt nou avan aprè respekte chak grenn moun ki nan staff lan ansanm avèk nou e twazyèm bagay lan se respekte fanatik yo fanatik yo. Se youn nan pyè ou ka di ki pèmèt ke nou ka konstwi talan nou. Paske san fanatik pa gen atis. Like, fanatik la li menm gen bagay li ta anvi di nou, li pa konn kòman pou l eksprime l, pou l fè nou konprann sa l vle di nou an. Li pase pa yon bagay ki ka blese nou. Men nou menm antanke aktè fòk nou an mezi pou nou ka konprann fanatik nou. Mwen pa. Di nou ke pou nou bay fanatik pye sou nou. Men gon bagay pou nou konnen, nou se aktris, se nou menm ki atis la. Ok, se nou menm ki sipoze gen metriz nan lakay nou dabò. Al anba yon kòmantè a jwe avèk yon fanatik pap fèw, pap ajoute nan popilaritew, ni li pap ajoute nan konesans ou, ni li pap ajoute nan like. Bon, m pa konnen, men yon bagay pou nou konnen ke. Sa wap vann sou entènèt lan, le pli souvan se pa li menm ou ye vrèman. Men m tap toujou vle pou nou vann yon bagay ki pozitif. Kòman? Nou gen dwa gen kont defo nou lakay nou. Men lè nou pran telefòn nan nou moute sou entènèt lan, vann yon lòt imaj. Pwojte yon imaj ki pozitif de nou menm. Pa janm kite moun entènèt wè defo nou genyen, e lè komsi yon moun entènèt la kanpe li di woy aktris sa son aktris ki maledve li pa fè fyète w. Okontrè, l ap bouche w. L ap bouche kòmsi atou ke ou menm ou te ka jwenn nan vi w, nan domèn sa ou chwazi kòmsi pou w grandi ladan l. Like, m ap, m ap, mwen swete ke nou chak ki la, pe enpòt nou te ka fè dezan ou twazan ansanm avèk mwen, aprann sa, toujou gen respè pou fanatik nou. Paske se fanatik lan ki fè atis lan. Si yon atis pa gen fanatik. Lap jwe, lap fè tout sa lap fè, men w pap janm wè li pwogrese. E sinema li gen avni ladan l. M pa konnen si se nan dezan, nan twazan, nan katran, men sinema li gen avni ladan l. E mwen menm mwen kwè ladan l. On moun ou ka gen santan w ap jwe fim, pandan ke ou ka gen senkant an ou pa ka chante ankò. Like, li toujou nan avantaj ou, li toujou nan avantaj moun ki chwazi sinema. Paske a tout laj ou ka jwe fim, a tout laj ou ka jwenn on gwo kontra. E lò kòmsi ou pwal eksplwate ok ou pwal eklate ok mwen konnen li pa fasil mwen konnen tou dèfwa gen bagay kòmsi moun ki bò kote w la li fèw ou pa renmen mwen konnen tou dèfwa lakay ou gen dwa gen moun kap dekouraje w kap di w ke sinema pa vo anyen sinema pap mennen w nil pa men ou menm si w kwè nan sa wap fè an ou mete tout ou menm ladan ou chwazi fèl avèk risk. Pè. Mwen se premye bagay lan se respè li ye. Gen respè pou tèt ou. Gen respè pou chak grenn moun ki nan antouraj ou. Se sa kap pèmèt ou grandi. M konnen gen de bagay ki pase pandan 2021 an. Gen anpil bagay ki pase anndan staff lan. Kote ke nou pat ka vreman dijere l. Men, glwa a Dye nou rete pwofesyonèl nan sans sa. Malgre tout sak pase, li rete antre nou menm jan aprè n te nan. E sitou! Map di nou sa, rezo sosyo li pa anba, li pa fasil timoun. Nou wè rezo sosyo li tou, li tankou yon prizon li ye. Li ouvri laj, li tou vini, rantre, fè it, kite ap site nou tout kote. Men, lè ke yon bagay rive ou sou rezo a, pou swanye imaj ou, li pa fasil. Fòk ou gen entèlijans. E fok ou ta gen yon fen baz deja ki pral ede w swanye imaj ou sou rezo an. Li pa fasil timoun. Menm si nou wè yap pote nou nan tèt sou rezo an, toujou konnen ke ti respè a fok nou bay li. Paske nou sipoze gen respè pou tout fanatik kap gade, tout moun kap gade nou. Moun nan li pa fanmi w, li pa zanmi w, li pa konnen w. Li oblije al depanse pou l mete minit sou telefòn li pou l sèlman gade w. Li gon bagay ki fasil e gen moun nan ki fè sakrifis poul jwenn fason poul gade feyton an poul baw vyouz la poul ede komsi yon lòt moun dekouvri talan ou genyen an like li pa fasil li pa fasil ditou sam ka di nou ane an chanje nou nan 2022 timoun humm plis mete mete nou komsi mete plis jantiyès lakay nou. Si nou vreman vle gen yon karyè nan sinema a, pa fokis kòmsi pou nou wè nan yon feyton, 2 feyton. Se pa sa ki it lan vreman. Se pa sa tou ki talan. Ou wè nou ka wè nou jwe nou fason nan feyton sa yo, epoutan lè yo envite nou nan lòt pwojè epi se la anpil lòt moun pral dekouvri nou epi nou pral wè valè kòmsi ki talan nou te gen nan nou menm vre. M swete ke nou konpreyansif e nou konprann youn lòt. Malgre tout sak te pase anto nou an 2022 an like kitel an 2022 kitel dèyè se pase li pase deja nou te ka fè yon erè men erè an li pa la pou toutan lèw fè erè an ou pa ou ou ou ou lèw fè komsi lò lèw ou tonbe se pa tonbe a ki problèm nan men se lèw pa eseye pou leve pou remache an ki problèm nan. ok toujou kwè nan sa nap fè an kwè nan tèt nou kwè ok mwen gen talan mwen gen kapasite map rive kotem vle rive an like menm sim ta vle kontinye kòmsi nan sinema ou kapab al al nan al la pa lap bon pou nou paske si se li nou renmen vrèman mwen swete ke Bondye fèn ane sa se yon ane de siksè pou nou tout ki la. E chak grenn nan nou mwen swete ke Bondye ba nou plis konpreyansyon lakay nou youn konprann lòt e youn renmen lòt jan nou kontinye fèl lan e menm si ta gon bagay ki ta pase nan staff lan nou paka dijerel m priye nou an gras pa monte rezo sosyo avèk pyès pwoblèm ki gen anndan staff lan menm jan w wè menm staff ou an kap ba nou love la se menm staff sa demen si Dye vè ki ka pèmèt nou parèt lèd sou rezo an si ke nou pa konn kòman pou nou jere sa. Peu importe pwoblèm ki ta gen antre nou menm. Li te mèt se avèm yon moun te gen pwoblèm. Like mwen m gentan son moun ki pap janm monte rezo sosyo avèk pyès aktè aktris ki nan staff mwen. Peu importe pwoblèm ou te gen avèk yon aktè yon aktris pa monte rezo sosyo avèl. Pa monte rezo sosyo avèl. Rezo sosyo pa fasil jan ke nou wèl. Nou menm nou an li. M swete nou kenbe sa nan tèt nou. Peu importe pwoblèm nou ta gen nan staff lan.